Radyo Tele Patriyòt ap prezante w Konsyans Patriyotik avèk Jean Robert Saintelus. Konsyans Patriyotik, yon emisyon sosyo-politik, danaliz, refleksyon ak konsyantizasyon de mas. Nou soufri ase! Yo divize n ase! Nou fè bak ase! Nou detwi peyi sa ase. Lè a rive pou tout Ayisyen pran konsyans, pou nou wè ke divizyon, rankin pap mennen n pyès kote. Zansèt nou yo te ini nwa ak milat pou ba nou libète. An nou kite diferans nou yo pou nou swiv bèl egzanp zansèt nou yo te ba nou. Bonswa telespektatè, bonswa entènot sou emisyon paw la Konsyans Patriyotik avèk zanmi paw Jean Robert Saintelus. Nou ap fè yon lòt sòti ankò jodi an. N ap salye tout moun ki te swiv nou lan entèvyou nou te gen avèk Kòk Letan ki te an Repiblik Dominikèn. Men avèk sa ke mwen menm mwen wè, mwen dekouvri an Repiblik Dominikèn, m ap eseye fè yon konparezon antre sa ke mwen menm mwen wè an Repiblik Dominikèn avèk la a lakay nou. Menm tèritwa la, menm bagay la. Se pa lanmè nou pase oubyen se pa avyon nou vole pou nou rive, se menm tè a, jis twouve yon baryè nou pase. Premyèman n ap gade pòt rantre lakay nou, kòman li ye. Sa te choke m anpil lè mwen sòti kite Repiblik Dominikèn, m rive Malpas, ki se premye pòt dantre peyi a, pou m wè lan ki eta ke l twouve l. Non sèlman nou deja konnen kouran an se yon gwo pwoblèm ke li ye, pa gen kouran, epi si ou wè l kòmanse fè bri ou gade lòt bò fwontyè la ki sou menm tè lan, li klere tankou miwa dè zanj. Epi lakay nou fè nwa tankou lank. Sa se yon premye konsta. Dezyèm konsta, wout yo. Ou t ap kouri l on wout swa san pwoblèm, travèse lakay nou, kite kay vwazen, rantre lakay nou, se wòch. Pa gen wout ou preske tonbe lan lak la gade koman wout lan ye gade an nou swiv nou te pran yon sekans nou te tap pou nou moutrew kijan nan ki eta yo kite wout la ki se pot rantre peyi dayiti wi m panse ke an tan ke pot rantre peyi dayiti wout la se li menm ki ta dwe priyoritè menm si wap fè wout an pwovens wap fè wout lot kote men Pou etranje k ap sòti swa Sendomeng, ni mèt yon etranje ki sòti Ozetazini oubyen Kanada lòt kote, epi li deside de pandan Sendomeng nan l ap vin Ayiti. Èske w wè ki wont ke nou menm n ap genyen lè l gade li wè gran diferans sa a? Se kòmsi se lajounen e lanui. Mesye, peyi n ap fè, an nou pran konsyans. An nou gade pou nou wè Eritaj sa zansèt yo mouri kite pou nou, pou nou jere l byen. Yo menm, yo bezwen avanse peyi yo. Y ap devlope peyi yo. Yo gen enèji, yo gen wout, yo gen tout enfrastrikti yo. Nou menm pou kisa? E pa kòb ki pa genyen. Konsyans. Nou bezwen pran konsyans. Boujwa yo, sektè prive, Map gade la nou pral pran egzanp Ciudad Juan Bosch ke Dominikani fè. Yo rele l Ciudad Juan Bosch. Sa se yon vil ke yo fè. Kote ke se plizyè bank, sektè prive ki mete ansanm a leta a epi yo fè de bilding. Bilding sa yo gen ki gen 3 chanm, 2 twalèt e genyen ki gen 2 chanm, yon twalèt. Sa depan sa ke ou menm ou bezwen an. e souple yo pa chè map gade yon 3 chanm 2 twalèt ki men gwosè konbyen kòb yap lwel pa mwa se 12 mil peso si ti chanm nan ti jan pi piti yo lwel 10 mil a 11 mil peso oubyen 9 mil a 10 mil sa ki chanm piti yo men chanm yo ki pi gwo yo yo rive lan 12 mil.

Ou konprann? Men bèl kote. E kote ou kapab lwe, pa chè menm. Ou konprann? Yo fè li nan fason sa a. Se konsa. Sa pa respekte e zafè Lévi Michel oubyen sesi sela an Ayiti. Se bank, sektè prive mele a leta. Ok donk yo ladann yo gen tout bagay konple spòtif kote moun jwe baskètbòl kote ou fè tout bagay e yo gen makèt wap wè lòt bò a kole kole makèt ki tou andedan e kominote sa ke yo fè a ki rele Ciudad Juan Bosch donk Pou m ka montre w, gade lari an sèlman, li 2 vwa ale, 2 vwa tounen. Donk, antan Ciudad la sèlman, antan kominote a, li deja gen yon pi gwo wout ke boulva 15 oktòb. M toujou pran referans boulva, sa nèg yo rele boulva an Ayiti pou montre w kòman nèg yo limite, kòman nèg yo salòp an Ayiti. Men, se pou ta gade enfrastrikti ki andedan an. Wout yo, wout byen trase kòrèkteman, andedan menm kote ou ye lan Ciudad Juan Bosch la, genyen famasi, gen makèt, gen police station, genyen tout kalite bagay andedan. Ou pa bezwen sòti lè w lan kominote sa. map gade map swiv m di eske mesye ayiti yo yo pa vizite kote sa yo mwen m te panse o landemen de 12 janvye aprè peyi a fin kraze mesye yo di yo pral fè lojman sosyo yale mòn kabrit yo moutre nou yon ti egzanp de kay ke yo fè map gade andan chanm kay la ou pa menm ka mete yon biwo ki lajè sa yo betize ap figi moun e yo wè ki kote gen project fèt gen ladan yo ki menm leve lan project lan Nouyòk pou benm Florida yo wè kijan kote yo fè pou moun ki pa gen gwo salè ke pou yo ba yo rete yo bay yon minimòm chak mwa.

E ou menm, ki misyon ou?
Menm tèritwa la, menm il la, yo met tèt yo ansanm. Yo gen bank, yo gen sektè prive ki pwogresis k ap panse. Se pa revandè ke nou gen la yo ki se lan malpwoprete a pou y ap fè kòb. Se lan malpwoprete an pou y ap fè milyon. Yo pito met bòt lan pye yo pou yo desann Kwadèbousal la. Yo ap mache nan labou epi yo fè milyon apre sa yo monte laboul pou salòp nou wè kote moun ap fè kominote m do m pran egzanm nou ka wè pap wè li map montre nou m pran sanm pou m filme wout yo ki andedan menm si ou dat e pa gran wout non e pa gran wout wout ki andedan kominote a menm. De lign ale, de lign tounen. De vwa ale, de vwa tounen. Epi andedan gen gwo separatè kote yo mete bon zèb, ti pye bwa, bagay fre ou pa wè fatra la. Dayè yo mete kamyon fatra pou ki ramase fatra a chak jou, donk yo mete gwo dumpster kote moun ka ap jete fatra yo e ke pou yo vin pran. Tout bagay mache andedan an. Moun ki okipe l dekoupe zèb andedan an se moun ki rete andedan an. Sa yo fè, gen moun k kapab achte. Ou achte apateman an, konsa tou ou mete l nan lwaye. Konsa, gendwa genyen konpayi k ap fè bilding nan, li gendwa di se lwe l ap lwe sèlman. Lè sa moun vin lwe, yo di men konbyen ou kapab lwe, ou lwe pou ane a. Men genyen ki fè tou, moun kapab achte. Donk, yo òganize yo. Menm andedan sa a, genyen kamera nan tout poto elektrik, w ap kouri. M gen yon zanmi m ki di m li pran yon kontravansyon dènyèman, pandan ke l ap kouri, li pral nan yon makèt, epi li pase, men li pran yon wrong way, yon sans inik, se konsa yo di li an anglè se wrong way, yon sans inik li pran, lè l kanpe devan makèt la l wè 2 polis gentan dèyè li, lè l sòti yo di mesye ou fè yon kontravansyon, ki kote yo wè l? Nan kamera ke yo mete yo. Eske nou pa ta ka achte kamera tou an Ayiti? Wi, nou ka achte kamera. N ap gade kijan enfrastrikti woutyè yo fèt, n ap mande men eske gen enjenyè isit? oubyen eske gen dwa gen enjenyè wi m konnen gen ki bon men se konpayi kap okipe de rout yo yo san konsyans paske yo gentan pran 3 ka kòb lan ti rès yo ba ou an pou fè rout la li pa menm ka fèl paske gon afè de ristoun tankou sim baw djòb la la sim baw pou fè kontra pou fè rout la fò si rout la ap koute 10 milyon fòw gentan banm 5 milyon Epi rès 5 milyon an nan men w ou menm k ap achte materyèl, k ap peye anplwaye pou fè wout sa a. Donk, si bòs la, moun ki ta dwe okipe l de wout la, gentan pran mwatye nan kòb la, menm si w bay yon wout k ap kraze nan de jou, pa gen anyen l ap di w, paske l deja gen pran kòb li. Se konsyans sa a nou bezwen nan peyi Dayiti pou nou fè peyi. M ap montre nou wout kote y ap fè peyi an Repiblik Dominikèn. Gade nap wè wout sa yo pa gen afè dekoupaj ladan yo. Ou pa ka rele yon wout gran ri epi pou ri Sentonori ap travèse ap koupe li, pou ri Pave ap koupe li, pou Joseph Janvier ap koupe li. Lè sa a blokis kap genyen. Fè wout la ale dwat epi ou fè exit kote pou sòti epi pou moun al fè ti lokal pou pase lan ri Sentonore, Joseph Janvier lòt kote sa yo. Men wout. Ki gran wout la, fò ke l pa genyen machin ki ka rantre, ki ka travèse l nenpòt kòman. Se konsa mwen yo fè wout, ni Ozetazini, ni lòt kote. La a Sendomeng, lòt bò fwontyè lan, yo swiv bòn egzanp, yo fè l tou. Non men m wè, tout sa ki lòt kote, ke n ap pran kòm, n ap swiv kòm egzanp, se sa ki pa bon yo. Sa ke moun pa fè, moun k ap goumen lan Paleman, bay kout pwen, se, nou wè yo lòt bò, se sa yo nan kopye. Olye nou kopye bon bagay, kijan ou yo fè wout, kòman yo fè otowout. Wout yo fèt Ozetazini, ni la Sendomeng, yo mete moun chita kote ke machin kap pase yo, yo peye pou wout la. Chofè yo pa gen pwoblèm pou yo peye. Imajine w ke yon moun ap sòti Pòtay Leyogàn oubyen ou ta di Laplèn, ou prale Okay. Machin ou tou chaje, Ou pa bezwen pral nan kanpe pral fè rankontre avèk moun ri sentonore a oubyen moun matisan. Ou fèt pou gen yon otowout k ap rale ki p ap kanpe k ap mennen w ale dirèkteman. Chak lè w rive nan gwo aks yo, ou fè egzit kote ou desann. Ou desann Leyogàn, ou desann yon kèk plizyè kote nan Kafou. E konsa wout fèt. Si nou pa kapab rele moun ki konn fè wout, la Ozetazini nou ka di ke se yon gran peyi, yo gen yon turnpike ki se yon gwo wout, e fransè yo rele pou vin fè l. Se yo t gen ekspètiz nan sa, fransè yo vini, yo fè wout la epi yo mete tòl, yo sa vle di kote yo mete pou moun chita pou fè chak otobis oubyen oto k ap pase moun peye. Epi yo peye la France pou wout lal fè apre lè yo fin peyel wout la rete pou peyi a e ke peyi a toujou ap fè kòb lajan ap bwase kot sa nou paka fè la mwen m sa ki pi dur lan se lè nèg yo di ke yo pral fè lojman epi yo banm sa lan mòn kabrit. Yo banm sa, yo te ka refè yon vil aprè tranbleman de tè lan, yo pito fè bidonvil, moun pran kanaran, trase ti kote epi yo di yo fè ti jou a jou papa yo epi yal fè bidonvil ki pral reprezante yon danje sil pa gentan reprezante danje a pou moun kap sòti lan nò, moun sa yo depi bidonvil yo paka manje yo pral nan fè manifestasyon oubyen pral fouye machin kap pase men sa w ba nou kòm rezilta. E wal lot kote non te gen kob lan men non pou nou te fè de building kote ke ki gen bon pakin bon bagay e teren basket pou ti moun kapab jwe park andedan menm kominote ke ou fè a ou te ka pran tout anba mòn kabrit la ou trasel ou prepare sol la tou pou lè lapli tonbe men yon lot bagay ayisyen pa fè moun monte kay jan yo vle epi yo pa prepare sol la yo pa fè drenaj e lè lapli tonbe. inondasyon. M gade oz e e an Repiblik Dominikèn kote yo pral fè bilding yo, yo pran tan yo prepare sòl la, yo gentan fè sousòl la, yo gentan fè dè drenaj pou lè lapli tonbe pou dlo pa rete. Dayè se anba yo pase tout tiyo, tout bagay ke yo pral pase pou ke yo fè bilding yo. Ou pa wè fil ap pase konsa. Tout bagay sa yo fèt sou teren. Eske nou pa konnen? Eske se enjenyè nou yo ki pa bon? Non. E san konsyans nou san konsyans. Nou gen yon boujwa, se yon boujwa ki petèt m ta di ki soti lòt kote, ki pa wè enterè peyi a, ki pa wè dwe wè peyi a dwe devlope. Yo pap mete anyen la. Yo pap mete enfrastrikti. E leta tou pou ki enpoze boujwa sa yo fè de bagay. Ou di l men laplèn la. Nap mande pou nou fè yon vilaj laplèn kote pou gen yon seri de kay, kay yo fèt menm jan ou konprann epi bèl enfrastrikti epi moun kapab vin lwe. Se konsa w ka ede klas mwayèn nan. Klas mwayèn nan lap travay li bezwen yon kote desan l pa ka fè yon kay ke l ta bezwen an avèk lajan ke li menm lap touche a men chak mwa lè yo peye li li ka peye moso Kot sistèm de kredi pou ki genyen pou moun ka achte kay epi ou ka peye li pa moso? Non, nou pa mete sa yo. Nou jis bezwen pran kòb sèlman. Ò si nou devlope peyi a, si nou devlope peyi a nou ka fè plis kòb. Klas mwayèn nan ap ka plis genyen pouvwa dacha, klas mwayèn nan l ap touche yon kòb nòmal epi pouvwa dacha ap pèmèt ke li rete yon kote desan a pitit li. Men se nou k pou fè yo. kote yo yo gen sekirite kòrèkteman pou antre la fòw di kote w prale la sendomeng kopye sou etazini li fèl li fè bèl bagay men nou menm an ayiti nap goumen pou enèji nou rete la nap goumen pou pouvwa non moun sa ki pran pouvwa sa la li lè poul ale ann rele chabay dèyè li ann di abal pou ke mwen mwen vin pran pouvwa pam tou pa gen pyès kontinite. Nou pa respekte pouvwa, nou pa respekte manda. Kèlkeswa manda moun nan, depi l pase, se respekte li. Se sa k ap fè yon peyi devlope, se sa k ap fè yon peyi avanse. Paske yon moun ki wè nou pa respekte manda prezidan nan tout tan se dechouke voye ale, si l gon kòb li pap envesti l la. Moun ki genyen bon lespri pap vin pran kòb li li vin envesti l ann Ayiti. Se sa fè ke n ap di, wi moun al envesti an Repiblik Dominikèn. Wi, yo fè l, paske Repiblik Dominikèn nan bay yon garanti, p ap gen bandi vini la pou l di l kanpe an kwa la, pou l vin fè resèt nan men w. Ou menm ki vin ap eseye bay lòt moun djòb, ou vin envesti, ou vin fè yon seri bagay, se malere ke w vin bay djòb. Leta ta sipoze ankadre w pou w ka bay moun yo djòb. Paske lè gen mwens moun ki p ap travay, li pi bon pou Leta a. Donk, n ap fè peyi, mesye. Si n ap fè peyi, an nou panse l yon lòt jan. An nou wè, an n gade lakay vwazen ki efò y ap fè. Mwen e gen wont pou ke nou kapab di, a, an nou fè yon efò. Pi gwo pwoblèm mwen te genyen, se Taba, lè Taba fèk ap fèt, pa t gen kay, ni bò goch ni bò dwat, Epi mesye yo di y ap fè yon wout, yo di yo rele l boulva, boulva 15 oktòb. Nèg yo al nan gwo peyi yo wè sa ki rele boulva. Boulva yo di yo fè a se yon sèl ti wout moute, youn desann. Yo rele l boulva. Men nou sanwont. Nèg la fè yon koridò, li rele l boulva. La, li t ap fèt sou Aristide. La, m pa janm bliye sa. Aristide al lòt kote, l al nan gran peyi, li te Washington, li tout kote, li wè. Menm yon wout segondè gen twa vwa ale, twa vwa, twa vwa desann, twa vwa monte. Fè sis. Wout la la, tè a la, w ap devlope yon zòn. Fò w konnen moun k ap vin nan zòn sa yo, y ap gen machin. Ou panse lwen. Pandan gen espas la, pandan gen tè a, ou pran tè a kòrèkteman, ou fè konbyen vwa monte, ou trase kòrèkteman epi ou bay kote distans pou moun fè kay. Non, yo fè yon ti liy, yon ti lale, mwen m rele sa yon koridò. Yo fè yon ti koridò monte, yon ti koridò desann, epi figi yo tèlman di, yo rele l boulva, boulva 15 oktòb. Sa fè m wont. M ap gade sa, epi m ap gade la a, Sendomeng, Andedan yon bilding, andedan yon kominote wi, se pa lan wout prensipal non, yo gen 2 vwa monte, 2 vwa desann, sa fè 4 andedan yon kominote, andedan yon vil ke yo fè ki rele Ciudad Juan Bosch. Nou chich, nou mal, nou lèd, nou sal. E avèk anpil regrè m ap di sa, ap de pwòp tèt pa m. paske se ayisyen m ye men ayisyen parèy mwen yo ki pase pòs desizyonèl sa yo yo pa panse gran menm li lan mantalite non tout sa ayisyen ap fè se ti ah map fon ti degaje m pral fon ti boutik la map fon ti bagay tout sa nap fè se ti nou pa panse gran menm. Youn pè lòt, youn pa fè lòt konfyans, sa a konnen si l fè sa a, se kòmandadisa, se yon lòt ki pral benefisye l, li pito pa fè l, li kenbe kòb li. Ò lajan an se ekonomi, tankou zanmi ki ta ka goumen pou kouran pou l kenbe l pou l ka vann dèlko epi pou yon moun rete lan blakawout la. E paske w mal anpil, e paske lespri w limite, si l vin gen enèji, ou deja gen kòb. Kite enèji vini. Koulye a wa envesti lajan w genyen an nan yon lòt pi gwo bagay wap fè plis kòb. Ou gen dwa gen lajan w genyen an avèk enèji k genyen an ou di bon banm fè yon teleferi de la vil a kenskòf. Banm fè yon lòt bagay de tèl kote a tèl kote. Kòm prezidan di li gen pou l fè yon teleferi de labadi a okap nou poko a sitadèl nou pako wèl men yo ka fèl. Si gen enèji, gen jan nou kapab fè kòb. Ou ka vini lan lojman sosyo pou fè de kote, de kominote menm jan la Michel Martelly te rete Royal Palm, pa Royal Palm, Wellington, Ozetazini. Kote l te rete a se te lan Olympia wi. Vèsay. Se gwo kominote, gwo bagay kote ke pou w antre se gate w ap jwenn, sekirite epi lè w antre kote sa ou wè se yon lòt bagay, ou wè se yon lòt kote w antre. Men kay ki kote sa yo koute chè. Poukisa nou pa ka fè 2 kominote isit men yo rete wèg plis sèl referans yo k di Veve Mitchell ki la e m bay sa Veve Mitchell genyen menm wot andedan e bagay menm jan nan peyi a tout imaj peyi a se konsa nan pa gen yon kote malere an Repiblik Dominikèn m ap gade wout m ap kouri sou wout yo m anvi pou machin nan fè yon ti souke kò l sa vle di pou m jwenn yon ti tou lè wout la m pa ka jwenn li woule swa. Menm jan e a etazini. Wout lan swa mwen map mande m eske alsat nou yo yo pa fèt menm kote? Enjenyè nou yo nou pa gen menm plan nou pa wè kòman bagay yo fèt? Pa gon wout isit m gade m wè ki swa machin kouri nòmal non. Menm sa w wè ki pi bon an lè w rive ladann se blogodo blogodo asfat la moute mi wo mi ba wi. Men kilè nap fè peyi. Zansèt yo yo bay vi yo pou yo te ba nou eritaj sa. Ki misyon nou? Kisa nou fè de li? Nou tout ap tann pou nou di kisa pou peyi a fè pou nou men nou pyès pa mete zepòl pou nou di anpil nan nou, m pap di nou pyès paske genyen ki konsekan toujou, anpil nan nou pa di an nou wè kisa pou nou fè pou peyi a. Goumen pou pouvwa Lè wap goumen pou pouvwa wap kraze brize menm ti sa ke nou pa genyen yo nou pa genyen wap kraze brize paske w bezwen pouvwa moun ka pral vote w yo pa panse si son kraze brize w ye si m ba w pouvwa sa w pral fè avèk li e kraze w abitye kraze ou pa janm konstwi. M pral kwè nan ou. Mesye ann fè batay nou yon lòt jan. An nou renmen peyi sa a. An nou pran konsyans pou nou bati l pito. An nou pran konsyans pou nou wè la a lòt bò fwontyè la ki jan ap avanse a gran pa epi nou menm se de gran pa bak ke n ap fè. M pa konn a ki vitès nou prale lan bak nou an. Nou pa pwodwi. Ou tout on politik dèyè l. Mete bandi, anpeche moun yo pwodwi la lan Latibonit pou nèg ka òdè diri yo kòrèkteman pou yo vann sa pi fasil pou yo. On konntenè vini oubyen on bato diri vini epi yo likide l, kòb la fèt. Men kote kap vann ou an se pwodwi l pwodwi l poukisa ou pa ka pwodwi l ou menm poukisa ou pa ka pwodwi l nou te konn ayisyen manje farin chak jou tèlman nou renmen farin nan pen espageti tout kalite bagay nou fè l nou manje farin nou te gen minotri la te konn fè farin nou pito di nou vann ni nou achte l nou antre l yon plan neyoliberal Nou wè sal fè lòt peyi yo la Nicaragua lòt kote yo mete yo ajenou nou menm ki di nou se responsab nou se prezidan depi aprè Duvalier nou tout ki pase la nou lage peyi sa nan tchouboum sa pou nou privatize nou vann minotri moun ki vann achtel la li konnen se pa bezwenl bezwenl mache men epoul fèmen epi poul fè farin rantre. la li k gen monopòl la a fòs pri ke l vle pou achte l se a pri sa ou oblije achte l san konte lòt yo sucre fè siman m gen pou m fè yon emisyon sou sa menm sou mesye yo ki te privatize tout sa n gen yo e pa mesye yo non lavalas sitou aristide siyen pou l tounen preval akonpli preval li menm Just execute. Nou pa ka fè suk ankò. La a peyizan ki la Leogane nan. Chen ap tranpe kasav pou li. Li te konn koupe kann nan, kann nan te konn bagas kann nan l fè si li fè kleren avèk li. Yo fè siwo, yo fè suk. Koulye a yo pito kanpe tout bagay sa yo, yo vann li. Nèg la just òdè yon bato suk. li vann ni a tèt nèg ou oblije achte se li gen monopòl la lik ka fè sik rantre men kijan nou mete nou ajenou mesye sa yo ki siyen pou privatizasyon sa men kisa nou mete n ajenou se nòmal pou kòb ap monte pou dola ap monte ou pa pwodwi la an repiblik dominikèn wap wè dola pa menm jan. Men ou menm san dola li plis ke 2000 konbyen isit ki lè nap pran konsyans nou bezwen pou nou pran konsyans chak grenn ayisyen wòl nou sa n gen pou n fè pou nou fè l nou pa gen kondisyon a viv la map gade m wè kijan nap viv kijan lè w sòti la nan pòtoprens lan pou sòti de kafou a yon lòt kote pou rive ou fè yon jounen Ou soti Kanaran la pou rive lavil la, ou prèske fè yon jounen tèlman ou pran blokis. E blokis sa la depi dikdantan.
Rete branche, n ap tounen aprè poz la.

E Grandans, Sid, Sidès, donk nou wè se konsa ke l ye, Nip, ou konprann, se tout plat, e se tout depatman sa yo, wout sa li menm li desèvi, nou wè kòman li ye, e konpare avèk Lòt kote ki ap fè peyi, kote ke yo gen wout kòrèkteman, highway, kote bus, mwen ka konprann sa. Men la a li menm, mesye yo, y ap fè yon lòt bagay, sofke peyi. Donk, nou ka wè, tout tan nou wè machin yo pase a sirèn, otorite yo, yo pase lan menm sitiyasyon sa a, lan menm petren sa a, men yo pito fè sekirite yo desann al ouvè ba yo pase. men yo pap fon etid pou yo wè kòman pou yo amelyore sa, yo pap fon etid pou yo wè kòman pou yo jere sitiyasyon sa a pou l pa prezante ankò antanke chèf, antanke otorite ke yo bay manda pou rann lavi pèp ayisyen an mye. Donk se konsa l toujou ye, donk nèg yo pase, yo jere pouvwa yo, men yo pa jere pèp ayisyen an. Pa gen nèg k ap panse pou di, An nou wè kòman n ka devlope, an nou wè kòman n ta ranje wout yo, menm si nou pa ka mete limyè, trafik limyè yo nan kafou yo, an nou wè si n ka pase wout yo anlè. Nèg Martelly Lamothe yo te eseye fè youn la a, nan kafou ayopò. Menm ti pon sa, menm ti vyadik sa, kòb li koute. Nou menm pèp ayisyen an, se yon bagay ki ta ka fè konbyen awe ke m wè an Repiblik Dominikèn. Jis ti pon sa, konbyen kòb non di ke li koute non? Nou san konsyans. Ò nou bezwen yon pakèt bagay konsa. Pòtay Leyogàn, wout yo pa dwe youn ap rankontre ak lòt. Fò n gen pon sa yo, fò n gen vyadik sa yo nan pi gwo kawfou yo. pou n dezanklave peyi a, Pòtoprens menm pou lè yon moun sòti, omwen ou ka gentan al regle yon bagay epi w al travay.
Rete branche, n ap tounen aprè poz la.

politik yo, paske nou gen yon klas politik m ta di ki echwe, paske si nou t ap goumen pou demokrasi, nou vin lan demokrasi, jan dola a te ye pandan ke nou te di nou te gen diktati lan, nou wè ki diferans ki genyen. Hum. Eske se yon aki? Eske nou fè bak oubyen nou avanse? Nou fè bak. Nou te konn gen kouran gade jodi a an 2020 e blakawout n ap bwè chalè pa gen enèji anyen pa ka mache bak moun te konn mache lannwit koulye a depi 6 zè se antre lakay ou bandi nan lari an gang Achte peyi a lajan kontan. Kiyès ki mete ankò se menm moun ki dwe nou sekirite ki mete gang yo. Sektè prive ki bezwen nou menm pou ki achte lan men yo pou ekonomi an mache epi yo lage gang pou ap tiye nou. Ap mande n kisa nap fè. Zansèt yo ki goumen pou ba nou bout tè sa. Eske ou bezwen tounen ankò la nou te di Henri Christophe se yon Leroi Bâtisseur ki bati Citadelle humm ki bati Palais Sans Souci ki fè plizyè lòt konstriksyon nou wè ki toujou rete la men nou menm ki vini la. kap pran pouvwa ki responsab kisa nou fè nou toujou ap gad dèyè kisa zansèt yo fè e nou menm kisa nou fè yo peye nou pou nou pran desten peyi sa pou nou metel yon kote olye nou fè sa poun dwe fè nan li piye nou kontinye ap piyel dèfwa m konn wè moun nan li responsab li prezidan oubyen Li ministre oubyen nan yon pòs li direktè wap peyel pou job la sil fè yon bagay li moutre w ke men l fè tèl bagay se dwa w pou fèl yo peye w pou sa sa fè pati de rezilta ke w bay pandan ke wap gouvène an se pa favè wap fè pèp ayisyen an yo mete w la e sa fè ke menm lè ke m te konn ap di gen tout faktè pou ki fè dola a monte mesye lavalas yo te siyen privatize peyi an paske ou pap pwodwi chak jou fò manje dola ap monte men ou menm ki vini aprè sa fò fonjan ou kapab renasyonalize sa ki te vann yo ou kapab nasyonalize minotri ou kapab remete l kanpe siman dayiti yon peyi ki fin kraze yon peyi ki bezwen bati ou pa kase lotbò pou w ap achte siman. E ou gen yon tè ki tou fini. Byenfè siman ou ka fè a ta pi bon yon tout Karayib lan. E ke ou vann ni, pou ya pou ap achte deyò. Ou te gen Aseril Ayiti. Nou vann ni pou n ap achte fè k ap woule, k ap pase sou fwontyè a. Lè yo fè l woule a, se pou yo pa peye kòb. Dwàn pa menm touche. Ou pou yon moun fè yon bokal fò w achte fè, fò w gen fè. Se nòmal dola k ap sòti, deviz k ap sòti konsa. Men lan ki sa, men lan ki petrin ke yo lage nou.
Se te emisyon paw la, konsyans patriyotik avèk zanmi w Jean Robert Saintelus. Mèsi pou tan w te ba nou pou nou te antre lakay ou. Pa bliye abòne, pataje chanèl nou an. N ap ba w randevou pou yon lòt emisyon. Babay, a la pwochèn.